maten an pou nou kapab kòmante, analize, fè ka pa domine aktyalite a. N ap gen maten an pou nou kapab al gade ki sa k ap fèt nan Machan Desalin aprè dènyè entèvansyon lapolis pou te kapab rive mete anba kòd chèf gang Machan Desalin nan Anèl Jozèf. Ebyen yè Anèl Jozèf avèk tout sòlda l yo distribye kit alimantè bay moun onivo de Machan Desalin. N apral gen pou nou kapab gade kestyon sa a, Anèl ki te deplwaye avèk tout sòlda li yo e sou plas lan, enben yo pèmèt de moun, de sitwayen resevwa kit alimantè nan machan Desalin. N apral gen pou nou kapab gade kestyon paleman an jiska prezan ki sa k fèt, èske finalman chanm depite an pral deside pou yo kapab ratifye enonse politik jeneral Jean Michel Lapin, antretan sena repiblik lan li menm li gen yon seyans an kontinyasyon, n ap gen pou Nou kapab gade kesyon sa a, men genyen gwo bri k ap fèt kòmkwa gen fòt pwobablite pou ke Chanm Depite a li menm li ta kapab atra li ta kapab atrape dosye sa a nan men Sena Repiblik la. N ap gen pou nou kapab gade tout sa yo ankò nan kad emisyon Son Lari a. Prezidan de la Repiblik ankò li denonse sa li kapab rele monopòl ki genyen anndan peyi a kote vrèman sitiyasyon parèt konplike. Chèf Leta konsyan de sitiyasyon an men li kwè Grenn fason pou yo kapab rezoud pwoblèm nan se dyalòg, chita pale. Chèf leta renouvle ankò angajman angajman l pou l kapab travay nan enterè popilasyon an e chèf leta a mande avèk sena repiblikan pou yo kapab vote an ijans premye minis Jean Michel Lapin pou pèmèt peyi a dote de yon nouvo gouvènman e nouvo gouvènman an sa ki gen anpil defi kap tann li men chèf leta montre enben yon nouvo gouvènman se yon mwayen ki pral pèmèt pouvwa l la kapab atake yon seri de pwoblèm an pwofondè, selon chèf leta a. N ap gen pou nou kapab gade tout sa yo maten an nan kad emisyon sa a. Premye nimewo n pou semèn nan. N ap pran poz, n ap retounen men antretan pa toumante bouton. Epi Anel misye misye distribi misye distribi manje bay moun yo. Nan moman kote na plen gen anpil pwoblèm moun pa ka manje lavi chè Anel bò kote pal misye ap fè sosyal e gen de moun ki ki di ke nèg yo se ajan sosyal yo ye, gen de moun ki trè fache, estime ke se yon ensilt, men yon tip nou di ke lapolis ap chèche, aktivman rechèche pa lapolis, misye ap fè sosyal, misye ap distribye kit alimantè bay de moun machan desalin, e avan misye rive, misye voye advens li yo, sa vle di de sòlda pou kapab pran. kontwòl tèren an e yn fwa ke mesye yo fin rive pa la swit Anèl ta pral debake e distribisyon kit la al fèt Machan Desalin sou plas Machan Desalin nan. M pa kwè ke sa sa etone okenn moun e se pa premyè fwa Anèl ap fè jan daktivite sa yo, li konn fè yo tou nan Pòtoprens Village de Dieu. Anèl abitye sèvi de moun. reyinyen popilasyon anba a, ba yo ti sak diri, e kote jan yo fè l, nèg yo yo anrejistre moun yo, yo gen non moun yo, epi yo frapè l, epi chak moun yo rele, avanse epi w pran ti sak diri pa ou, si se yon ti galon lwil y ap ba ou avè l, yo ba ou l, epi kounya aprè w al lakay ou. Sa vle di nan moman an sitiyasyon an trè konplike pou de sitwayen anndan peyi a, Anèl Jozèf. Misye ap frape, misye ap travay. Distribisyon an fèt hein. Distribisyon an fèt. Anel bay kit alimantè. Anel misye distribiye kit alimantè pandan wikenn nan, yè a pli presizeman nan Machan Desalin sou plas Machan Desalin. Genyen. Kesyon Dizime a, n ap eseye fè yon pase sou li. M pa p twò rete sou li mwen. Radio Mega. Dayè m te di nou nan emisyon ke m te fè vandredi, m te di tout bagay. Ofèt, m ta pral jwenn yon majistra Rosemela Petit Frère ki ta pral di menm bagay ke nou di chak jou. nan mikwo yo, menm bagay ke nou pale chak jou isit la nan radyo mega, nan emisyon son lari a notamman, se de mesaj ki repran, jodi an si nou tande diskou mayistra Ozime la peti frè an, m pa kwè ke li pa depaman de sa ke nap denonse isi an chak jou, de sa nap pale, menm si sa rive ke gen de moun ki deranje, men majistra a kanmenm ki te gen pou sib li. aksepte pou l te kapab kwaze bab pou bab avèk prezidan de la repiblik, li tou senpleman lage mesaj yo nan kòlèt prezidan an kote nou ka konstate li pa t fè twòp plezi avèk prezidan de la repiblik. Pa t genyen sa n ta kapab rele e sa moun yo konn rele li pa t ap tolere, li pa t ap bere an bon kreyòl, bere prezidan de la repiblik nan okazyon fèt drapo a.

Ok si nou di drapo a vle di diyite se senbòl diyite se senbòl fyète men lè nap pale de diyite nou konn kisa diyite vle di diyite son moun diyite se lè pa egzanp de moun li kapab san okenn pwoblèm li granmoun tèt li li otonòm epi kounya li ka sèvi tèt li kòm moun li ka viv tankou moun li pa pral trennen bòl blel devan okenn moun li otonòm li granmoun tèt li li endepandan. Fyète vle di menm bagay lan. Fyète vle di menm bagay lan, lè n di menm bagay la, nan sans yon moun ki fyè, se lòske kanmèm ou santi ou granmoun tèt ou, ou santi ke ou otonòm, ou santi ou kapab fè sa ke ou vle, fè tèt ou plezi, ou gen mwayen pou sa, tout kondisyon reyini pou fè tout bagay. Jodi an ki sa nou wè ke n ka fè pou tèt nou? Hein? Ki sa n wè n ka fè pou tèt nou? On nèg chita chak Dezime, al Akayè, fè. gang e pale kòmsi di moun yo monchè m konprann e nou gouvènman nou konsyan de sitiyasyon an non men m pa kwè gen moun gen okenn moun ki bezwen tande sa yo nan bouch okenn moun ankò. Radio Mega. Jodi an m pa kwè gen anpil moun gen okenn moun ki anvi tande okenn pwomès nan bouch okenn moun. Jodi an moun yo yo vle wè pa egzanp gen de bagay k ap fèt gen chanjman k ap fèt kondisyon vi yo ap chanje yo pa bezwen konn sa paske sa yo te di deja yo te pwomèt deja pwomès yo te fèt deja. Kounye a, moun yo ap tann pwomès yo tenu, oubyen y ap tann sa n ta kapab rele konkretizasyon dè pwomès. Yo pa bezwen tande de moun k ap di, Nou pral travay pou amelyore. Non! Kesyon travay pou amelyore a, sa se te de pwomès ki te fèt pandan tout tan yon kanpay elektoral, ou fin eli kòm prezidan de la repiblik, ou fin eli kòm majistra, ou fin eli kòm depite, ou fin eli kòm senatè de la repiblik, jodi an, lepèp ap tann konkretizasyon tout sa yo. Yo pa gen tan ankò, yo pa gen pasyans ankò. kò zòrèy yo pa pèmèt yo se sa y ap tande pwomès yo pa vle. Majistra di prezidan an monchè fon ti kanpe moun yo pa bezwen pwomès se obligasyon se yon obligasyon konstitisyonèl pou sèvi e se bon e se bon moun yo fatige avèk kestyon lòske yon prezidan parèt yon kote ap fè yo de pwomès kounye a si n ta al rewoule tep kote prezidan ta pwononse diskou 18 me 2018. Ou pa lèsi menm pwomès yo ki te fèt. Men, ou fèt, lè w gade reyalite a, ou pral wè ke pa gen anyen k fèt. Kòmsi nèg yo pran plezi chak 2 zi me, chak 2 zi novanm, chak fèt, chak dat istorik pou ke kòmsi yo pase moun yo, yo kontinye pase moun yo nan fa, woule moun yo nan farin, yo kontinye pase moun yo nan betiz. Kòmkwa, moun yo se yon bann ti jwèt, yo ye se yon bann ti komik, epi kounye a yo vini yo fè sa yo, sa pou yo fè, epi tout moun bat bravo, blablablablabla! Epi kounye a bagay. Non! M pa kwè n ka kontinye avèk jan de pratik sa yo. Jodi a kounye a moun yo vle pou nou pase de pawòl o zak. Yo pa vle pwomès. Prezidan an ankò denonse kòripsyon. Prezidan de la Repiblik ankò misye denonse kòripsyon. Men kiyès ki fè kòripsyon nan peyi a? Kiyès ki fè pwoblèm kòripsyon an pa ka atake? Kiyès ki gen responsabilite? responsabilite pou atake pwoblèm kòripsyon an? Kiyès ki gen responsabilite pou kapab pèmèt nou gen yon Leta sèvitè? Prezidan an reponn. Jodi an prezidan pale de kesyon monopòl. Te toujou gen monopòl, ap toujou gen monopòl. Nan ki nivo Leta a li aji li menm? Kisa Leta a fè li menm? Ki responsabilite Leta a fè li menm? Lòske kanmèm gen de moun pandan tout kanpay elektoral nou ki finanse kanpay elektoral nou ki ba nou lajan, tout kalte lajan, lajan tout ki soti tout kote. Nou pran yo, nou sèvi avèk yo pandan tout kanpay elektoral. Jodi an kanpe pou n ap denonse sèt kestyon de monopòl, se kèlke pa a banalize tèt nou. Paske nou te dakò pandan tout kanpay elektoral la, tout lajan ki t ap vini de tout pwovenans, nou te dakò pran yo. Paske n te bezwen fè kanpay, nou te bezwen prezidan de la repiblik. Jodi an sèt monopòl pèp ke nap denonse a, nou ladan l tou, paske yo fè nou de prezidan de la repiblik. Yon nèg ki fè w prezidan de la repiblik, monchè, lòske w gen konpòteman sa anfas li, se kòmsi l santi ke w rann li engratitid. Paske ou pat, ou pat gen okenn pwoblèm, ou te alèz, ou te, ou te vrèman konfòtab pou w tap resevwa lajan, tout sòt de e materyèl nan men yo, pou w te fè kanpay elektoral ou. Jodi an, si se yo k ba w pou pouvwa a, e se avèk lajan yo kanmèm, ou fè tout kanpay ou e jodi an kanmèm ou vin prezidan de la repiblik enben ou pa gen dwa ap denonse yo e si wap denonse yo prezidan lè sa kounye a moun yo yap ròt kè lèd yap santi ke w manje manje bliye an bon kreyòl jan moun yo ta ka di l la sa vle di ou pa plase pou denonse anyen ou jis plase jodi an pou aji paske w se prezidan de la repiblik ou di dayè ou di je si le prezidan de tou lè ayisyen enben si w se prezidan tout moun ou gen pou aji ou pa gen pou ap plenyen menm jan okenn lòt moun ap plenyen paske jodi an ou gen pouvwa legal konstitisyonèl pou kapab aji pa rapò avèk de pwoblèm sosyete ap fè fas jodi an. Prezidan Joe John di grangou an rèd rekonèt li. M gen enpresyon ke se sa ki sonnen pi mal nan zòrèy moun yo, paske ou rekonèt ke mizè a rèd anndan peyi a. Men prezidan wè tèt ou, dezan edmi aprè, ki kote w ye pa rapò avèk de pwomès ke w te fè moun yo. Ou te di moun yo ou pral mete. mete manje nan bòl yo. Ou te di moun yo, ou pral pran moun yo, ou pral pran tè yo. Ou te di moun yo, ou pral pran rivyè yo, ou pral met tout ansanm, kote ke moun yo pral gen manje nan asyèt yo, yo pral gen lajan nan pòch yo. Dezan edmi apre, Prezidan de la Repiblik, ou pa ka plenyen, ou rekonèt ke sitiyasyon an prekè, sitiyasyon an difisil pou pèp lan. Ou pa ka, ou pa ka fè sa, Prezidan. Ou pa ka ba yo l, paske sa yo, ou te di yo deja, ou te rekonèt yo deja, ou te di w ap vini avèk solisyon. Ou te di, dayè, ou pa kwè nan pwoblèm. kwè nan solisyon. Jodi an prezidan se solisyon ke moun yo bezwen. Se solisyon ke moun yo ap tann. Moun yo, yo pa bezwen tande okenn pwomès ankò nan bouch ou. Yo fatige avèk ou. Se sa ke ou te pwomèt yo prezidan, ou pa bezwen ap, ou pa bezwen ap reprann yo. 2 zan aprè, kounya a, jis montre moun yo ou kòmanse mete manje nan bòl yo. Jis montre moun yo kòmanse mete lajan nan pòch yo. Ou pa gen pou plenyen. Jodi an prezidan an, kestyon dola ameriken an, e. An reyalite, m pa kwè ke gen moun ki gen kontwòl li. Chak fwa gen de mezi ki anonse, gouvènman an anonse, gen dispozisyon k pral pran pou kapab frennen dola a, vitès dola a pa rapò avèk goud la. Jodi a prezidan, e m pa konnen non, siman w konnen konbyen yon dola vo jodi a, konbyen goud yon moun ap bezwen pou achte yon dola. E siman de kesyon prekarite ke w ap pale a, Ou jisteman gade kòman goud lan l ap depresye, devalorize pa rapò o dola a, enben ou jis kounya a montre ke w rekonèt, ou konsyan de sitiyasyon sa a popilasyon an ap viv jodi an. Konben goud pou yon dola? Prezidan, ou ou gen repons lan, dayè ou gen plis posiblite pase tout moun pou konnen konbyen yon dola vo jodi an pa rapò avèk goud la. Prezidan an mande avèk paleman pou l kapab rapido pristo vote enonse politik jeneral premye minis Jean Michel Lapin. Mezanmi genyen dè zepòk genyen plizyè prezidan de la repiblik ki pran sa kòm veritab chwal batay chak fwa ke yo vle mete pèp la fas avèk de moun. Michel Martelly, yon pouvwa ki te gen anpil kòb, ki te gen lajan Petro Caribe nan men l, te gen 6 senatè a lepòk ki t ap mande kont, ki te vle ke chak fwa genyen de depans ki fèt anndan leta a, lòske gen de ministr, lòske premye minis, E m ap pale la de ansyen premye minis Laurent Salvador Lamothe. Palmantè sa yo te vle te genyen yon kontwòl ki te egzèse sou kòman lajan t ap depanse nan Leta a. A lepòk, ekip Michel Martelly, mesye yo te trè entèlijan, yo te di pèp la, 6 moun sa yo, se 6 moun ki anpeche gouvènman an travay. Se 6 moun ki bloke! Gouvènman an. Se 6 moun ki anpeche gouvènman an li kapab reyalize de bagay pou pèp la. Alepòk, pèp la te trè nayif, yo te rapidman kwè se vre e nan eleksyon yo ta pral sansire 6 senatè sa yo, kòmkwa 6 senatè sa yo se te 6 moun ki te prezante yon veritab obstakl pou pouvwa Tèt Kale vèsyon 1. e nou ta pral konstate eleksyon ta pral fèt, yo ta pral sanksyone mesye yo, pami yo senatè Francky Exius, yonn nan senatè Sid peyi an. Yo te fè moun yo konprann 6 moun sa yo k ap mande kontwòl, 6 moun sa yo ki vle veritableman gade kòman lajan t ap depanse alepòk, se te de moun ki t ap nui pouvwa a, ki pa t vle pouvwa a travay. se te de moun ki te konstitye tèt yo an veritab obstak pou te anpeche Prezidan de la Repiblik travay e Michel Martelly te trè zostil anvè 6 senatè sa yo alepòk e ofèt 6 moun sa yo, yo pa retounen nan paleman an. Jodi an, anpil moun k ap tande m la a, sa ta ka toujou rive ke gen de bagay yo fè n konprann e fasilman nou bwè yo e jodi an nou ka jis gade èske veritableman se te 6 senatè sa yo vre ki te konstitye pwoblèm nan oubyen se paske kanmenm gen de gagòt ke mesye ou tap fè yo te estime 6 moun sa yo te anpeche ke gagòt yo te fèt, te anpeche ke nèg te vòlè plis kòb e nou kapab jisteman dedwi aprè pouvwa tèt kale vèsyon 1 an ki sa ki vann nan peyi a. Te gen anpil lajan petwo karibe, te gen anpil gagòt ki te fèt e nou ta pral konstate pa la swit ta pral genyen 3 pwen 5 milya de dola ameriken ki volatize. ki finalman anpil moun ap chèche kòb sa a yo pa jwenn li e nou wè ki valè pale anpil ki fèt pou kesyon kòb sa a yon kòb ki yon kòb ki disparè tankou gaz ok jodi an nou tout dakò lajan an li disparèt e nou tout nou te dakò nan moman senatè yo t ap. fè depresyon, envite de minis, entèpele de minis, konvoke de minis, nou te wè yo trè mal e nou te estime ke nèg sa yo te merite mouri e ofèt nou sanksyone yo. Jodi an, gade rezilta vòt sa a ke n te bay avèk de moun ki t ap fè presyon sou pouvwa a, ki t ap tante kontwole pouvwa a. Jodi an m gen enpresyon ke se menm travay la k ap fèt, gen menm travay la k ap fèt, gen de moun ki ap montre ke jodi an lòske gouvènman an pa vote anba a, peyi a bloke. Se fo e achi fo. Ki sa k anpeche pa egzanp Jean Michel Lapin? Misye fè travay li kòm sa dwa. Dayè, se yon premye minis nome. Sa vle di misye nome, misye nan primati, menm privilèj yo bay avèk yon nèg ki franchi tout etap yo nan paleman, se menm privilèj sa a yo bay avèk Jean Michel Lapin. Jodi an, Jean Michel Lapin li toujou aux frais de la République sa vle di Jean Michel Lapin kay li leta peye kay pou li rezidans ofisyèl se Jean Michel Lapin k ladan ni sekirite leta peye sekirite pou Jean Michel Lapin frè kestyon gaz pè diyèm tout Jean Michel Lapin gen aksè avèk yo yon nèg ki montre nou ke Jean Michel Lapin poko franchi etap devan paleman pou kapab vote ratifiye denonse politik jeneral li montre nou enben peyi a bloke. ak fo e achifo. Tout minis ki la yo, menm si yo poko pase devan paleman an, yo toujou ministk. Menm privilèj, gade pou n wè èske chak minis sa yo pa gon machin ofisyèl ki ap woule leta ba yo. Gade èske chak nan yo, yo pa genyen ajan sekirite avèk yo dè polisye. Gade pou n wè èske chak minis ki la a, lè l ap soti èske l pa genyen de vip k avè li, èske. Ann tande li nou konn non an deja se une dame mwen menm pat la toujou banm pran sanm poum tandel son brib mwen te tande sou telefòn yon zanmi te voye ban mwen banm tande. Après ce que nous avons vécu durant ces derniers mois, ces derniers jours, ces dernières heures, le drapeau est en péril. Quand la nation va mal, le drapeau trépasse. Lorsque les filles et les fils de la nation se mitraillent et se donnent en spectacle au sommet même de l'État, aux yeux du monde. Notre drapeau implore notre pitié, notre drapeau

Ti a monte di sèt otè, drapo devlopman an desann byen ba. Chak fwa drapo movèz gouvènans lan monte di sèt otè, nan palè nasyonal ak nan primati, drapo dezespwa, drapo rèv jèn yo chire an miyèt mòso. Chak fwa drapo enjistis monte di sèt otè, enpinite, kòripsyon, koule chanpay. Mesye le Prezidan, vous êtes comptable de la joie et de la peine, de l'espoir et du désespoir, de la confiance et de la méfiance.

Prezidan an vle fè konprann kounye a si pa ta gen kouran se palman an. Palmantè si nou pa vote pou Taiwan prete nou 150 milyon dola pap gen kouran 24 sou 24 non men prezidan te siyen nan dat jiyè 2017 em kanpe dèyè l Prezidan di li siye dèyè l Nan 24 mwa lap gen l Prezidan di li siye dèyè l.
Nou pral pran ti seyon nan studio men sijè a e sou sa lap ye jodi a wi Akayè prepare nou oditris oditè sou lin yo pou nou entèvni sou sa ti seyon ap avèk nou talè banm al sou tele. fòn nan. Bonjour Carl map koute radyo a chapo ba pou fanm kourajez sa ki donk pou dam arcaye a san dout bon gon zanmi k di nou li son boustè li son oditè boustè men kiyès li ye li pa di kiyès m pap ka wè kiyès tou bonjour boustè silvouplè fè pase mesaj sa pou mwen gen yon moun ki mouri nan rue de la réunion ant rue Joseph Janvier ebyen ant rue Joseph Janvier oubyen ant rue Joseph Janvier et rue de la réunion depi samedi jiska prezan li atè a moun paka respire ebyen. Jistra degaje nou. Mega ap mal pase nan Gonayiv se sa yon zanmi di m tou. Tout sa nan mesaj ou wi. Bonjour Mesye Dieudonné. La fin est pour tous les animaux ainsi que pour l'homme un besoin tellement impérieux qu'il faut la satisfaire à tout prix. Tandis qu'en Haïti, nos frères et sœurs Haïtiens n'arrivent à manger même une fois par jour. N'arrivent pas à manger. Si cela ne vous dérange pas, dites à notre cher Président Jovenel que ventre affamé n'a point. Eh ben ou tou di li. E pa mwen ki pou di l. A n Se Prezidan nou tout li ye wi. Mwen m pa t vote l. Men se Prezidan nou. E pa paske m pa t vote l. fè m pral plonje nan kestyon de lejitimite non, paske m te di l nan moman an, si te gen opozisyon vre ki te fè fwon komen, vwa pa kòman Moyiz Janchal la, vwa pa kiyès ankò Jid Selestin, vwa pa lòt, vwa pa, enben l t ap adisyone, l t ap fè yon sòm, Jovenel Moïse pa t ap prezidan. E jodi a la a, si n ap pran pòz bagay nou, mwen menm, lè n ap pale m tande nou, men otan ke pouvwa a pa p regle anyen, nou menm tou sa pwouve n pa gen anyen n t ap ka regle, nou pa ka chita. Opozisyon konn anonse yon rankont sa a di w si. Poul la fòk entèl pa la lòt la diw li li la woy entèl ap vini bann deplase. Bonjou Carl kijan w ye euh pou mwen nou rive nan yon kafou se pa sèl Jovenel ki merite kritik la non mesye euh pa fè tout antite fòk gen lòt antite tou ki merite kritik la paske se chak sektè kap travay pou patron yo pa gen afè peyi vre men paske w pa tande tou banm gade ki non w ta ye euh Fedrick bon tande m di se la chute de tout elit yo se fen yo yo tonbe enben sa pwouve m yon nèg ap tande. Booster, fò w gen anpil atansyon ou pa fè pati dè tenpan pèfore, ou gen zorèy presyez avèk anpil atansyon, di jan Booster toujou di l. M di elit ekonomik, sosyal, politik tout nèt, elit entèlektyèl, mwen di laprès an patikilye. Laprès wi! Bon laprès an grand pati nan direksyon ke y ap bay atravè kèk diskou ke direktè dopinyon genyen, yo plonje pèp la plis nan fè l pa wè kote l dwe met pye l e nan kenbe l nan mizè menm si pèp la tou pou laplipa pran plezi nan rete kòm moun ki demonize, demounize. Si te gen gwoup moun ki t ap travay pou peyi a vre fòk eehh non sa a m pa ka di li. Non sa a ou pa ka di l ban m di l pou ou n ap salye Judith Adrien n ap salye tout lòt moun k ap sipòte nou la k ap fè remak sou fami an Balmy an sou Fanny Balmy an de preferans n ap salye Léogène. An ale padon nan e ban m avanse Evens w ap vin ak pa w la padon nan e e e e m p ap vin. Map pran la padan E wi ti serum se bon e lap chèche Map pran ladanl Urmane Romain ak Nevil ki se ti frèl Sim di Nevil ti frèl Ebyen sa mande siye sinyati ou tande Urmane Romain ak Nevil kap koute radyo a nou salye nou Ou ka chante wi Carl bòn joune non oh bòy mizisyen mi epa nèg epa nèg isi kap betize kap detone nou
Humm ebyen e konsa bagay la ye Bonjou Carl nan diskou prezidan an li di gen bagay li wè. Gen verite li paka di nou pou kisa li pa konn bon prezidan si se te ti jan ti jak ti pyè nou tap anonse prezidan tè wap kenbe moun non prezidan ap kenbe moun nan atant la prezidan te di gon pil moun kap pa ki nan blakawout ki nan kap alimante blakawout gon delegasyon prezidan al an frans ak pi fò prezidan kisa ke pecho enben si ou paka di verite yo enben veri banm baw verite prezidan nan moman de lò monte ak jodi a dola m gen enpresyon lap pran san pou san ogmantasyon goud la san valè ou pa vle bay verite nan aktif ou kòm bilan. Delò monte an prezidan, lamizè vin pi rèd, grangou vin pi rèd, gen plis chomè. Nan yon tan rekò gen plis ensekirite, nan yon tan rekò tout zam ki te kache ilegalman distribye e yo menm endekse leta danse yon ansanm ladan l. Nan non monte a sa pa janm rive, non minis nan pi wo somè leta a site e defwa yo menm site ti non pa w tou wi prezidan. Ou konprann? Nan tout sa k pa kòrèk, nan tout masak yo site yon pakèt non m oblije paske prezidan non lòt moun. Pou rapèl prezidan, mwen menm m te bay prezidan benefis. Pu dout pou 24 mwa a. E sèl apò map pot bay prezidan maten an, menm lè moun ta dim chanje kan, mpa chanje kan. Carl sou panèl sa te di li pa konn pakou akademik prezidan. Nan fouye, m jwenn prezidan t al nan yon konkou, al yon egzamen deta, prezidan loreya! Donk nou gen pou n pale de sa, rezilta prezidan Jovenel Moise ki soti loreya pami dè dizèn de milye de kandida, nap vin sou sa. Men prezidan benefis di dout m te baw pou. kouran depi m tande wap pale bay vietnam 150 milyon palmantè pa siyen ki fè jouk kase tè nou pa gen kouran 24 sou 24 la a m bay 2 ti vag 3 relaks non m ba 5 dwèt la lè w panse 5 an prezidan e 2 ti vag 3 relaks. 10 zè 24 minit nou nan gonayiv fritz desir nou salye ou men ou di nou radyo a pa pase twò byen bon la se ekip teknik lan kap tande nou. Gonayiv pa sispann plenyen plizyè moun ki di sa. Maxo Maxo Metellus kap koute nou delma 40 B nou salye ou. Carl ou te manke nou mesye pou m pati jedi nan menm jedi m fè trèt premyè minit yo ak Evens vandredi m rele nan telefòn te mete men nan pat ka.
Bon vwala
mezanmi Evens te la nou tande li sa li ye fòk se ekip la ou gran konpla men sa ka rive wi dèfwa si n gon bagay si n te konn sa mal regle a nou tap di m ale ankò epi nou salye Junior tou ki di nou lap tande nou e kiyès ankò nap salye kilè. Ok bon sa nou paka lil. Antouka nou salye tout moun kap tande nou an Ayiti a letranje mèsi ankò yn fwa 10 heures 25 minutes medite wi sou sa n tande men nap tounen talè sou danje nou wè k vle vin la a mo sa persona non grata li sonnen mal men l sinifye yon pèsòn endezirab yon moun ke yo pa dezire si l endezirab yon moun yo pa vle e sa k fè lè yo di yo deklare persona non grata yon anbasadè premye avyon an fò anbasadè a tou monte l jete l men m pa ta vle nan pi wo somè leta a oubyen jan l ap pwofile la alorizon, pou ke nou ta kòmanse genyen dè dirijan iresponsab lakay pa yo, sou pwòp teritwa yo. E konsa nou popilasyon ou fè l pa vle wè w tou. Gon kesyon m pral poze. Ou vin on pèsòn endezirab. E ou son dezagreman. Gon kesyon m pral poze. Prezidan Moïse te kwaze ak Trump. Non, ou pa tap pale de, non, ou pa tap kole l ak sa m di a. Mon ami, mon frère. Non, jan w kole l la, sa w di.
Ou sot tande on premyè sitwayèn k ap fè. Èske w tande m mete on non la? Ou sot tande on premyè sitwayèn k ap fè. Premyè sitwayèn don vil, don komin. a premye ayisyen.
On premye sitwayèn nan yon vil ap fè la leson ak premye pèsonaj on peyi. On peyi paske lè jomo. Kap dil men sa w ta dwe fè. Lè jomo. Ou ta dwe sispann bay manti paske kont verite. Ou ta dwe fasilite dyalòg. Ou ta dwe ede nou pou n sòti nan tout bagay wi. Ou ta dwe papa nasyon an. Jisteman. Alò pou rapèl, jomo te konnen l deja. Prezidan jomo kwaze avèk Donald Trump. Li fè l on prezantasyon sou pwogram Elektrisite a, m pa konn ki garanti palman te ba li lè sa a. Le prezidan a di, je repèt, Le prezidan Trump a ete agreableman surpri. Kounye a prezidan Trump pral sezi tankou berejèn ki tonbe nan dlo cho. N ap prepare nou pou sa Evens. Bwa mare, men pwomès sou pwomès, pwomès sou pwomès lè prezidan lò te di w kanpe dèyè l. Gade, Lucny, fon ti lage l ankò mwen lè prezidan kanpe dèyè l. Prezidan di l, di lè l siyen dèyè l. Jiyè sa a, ti se yo n ap pran nan trak wi. Prezidan di l li siyen l. Jiyè k ap vin la a ta dwe.

Ayiti la. Enben, m di l ankò, nan Okay, m ap di li, nan 24 mwa, ap gen kouran 24 sou 24, epi pwen ba. Sa di pwen ba, li premyèman se prezidan de la repiblik, li anonse mezi l pral pran, paske kanmenm pou anonse mezi kòm yon responsab yon ti boutik, yon responsab yon bazar, wi kliyan yo, n ap gen demen, nou fè kòmand lan, kamyon an ap vin pita. Sa se moun ki planifye, mwen bay senp wi, pou m anonse demen. Nèg sa map pale m planifye pou yon prezidan m ta pale bon m pa m pa mwen menm ou kwè m tap vin pèdi kòb mwen la lèm fin tande bagay sa m kòmanse konte 24 mwa m parye kòb ak ayisyen kou etranje m pa tap prezidan sa ou tap remèt mwen li pou m ta tande prezidan pale pou m se mwen k ta dwe siyen dèyèl paske m konnen la pawòl d'un prezidan son se mo sakre epi jodi a pou m ta tande se palmantè prezidan pam nan ta di ankò sil pa kouri al vote detay pou 150 milyon E nou pa alman sendomeng nan. E nou pa alman sendomeng nan prezidan ap pale. Prezidan gen majorite nan 2 chanm yo wi. Pou kounya mwen m pa konprann. Ki palman?
Palman chinwa a. Non genlè ah bon chen genlè. Wi kap vote pou Taiwan. Bon eksizem wi.
M pa bon lè prezidan di palman genlè e palman vietnam nan lap pale. Prezidan kot palman lè w te bezwen se an tonbe a. Kote li prezidan m nan. Prezidan gen majorite. Prezidan kot palman kap prepare l chanm dè depite kounya pou yo floup pou lapen. Men m pa konn si n fè travay la ekip lapen. Epanye n de diskou de enonse politik jeneral lapen pral fè. Pingay minorite zwit la non. Non Carl pingay e 4 senatè yo non. Konsa map di a eeh pu prezidan epanye m pa konn dèyè sou te reprann li diskou a pa ban mwen pil paj la pen pral li yo an franse lè popilasyon ou wèm dil plizyè fwa m pap repetel ankò non pou lè nou fin tande nèt la pen kap enons nan enonse politik jeneral la si nou tandel an franse na vin dim mwen te gen rezon menm kwèl pa two ta pou sa ap prepare paske son radmare kap yo vle fè ni nan sena a ni nan chanm dè depite antouka prezidan di pwen ba m pap fè kòmantè li fè lè poun pran ti seron 10 è non alò men sa liye ou di ou pa ta menl two ta. An mwèl fè sèlman 9 è 30 non 10 è 30 ou li trè trè ta en wi relativman a wi a sa kap di ti seron yo konn tandew nan mega fan aprè midi mega fan wap fan moun moun ap ri nou bezwen detann nou poun chase strès tou men maten an la ou nan boustè men ou vin de mon de pyew san dout ou gon bagay ou vin pataje ak oditwa la bonjou kòman ou ye frè mwen. E mesye kal m salye w son plezi m la m salye koze kremòl tou m salye likmi kap fè manèv yo e son plezi m la maten an m pase nan gwo emisyon sa tout lari ki branche la site solèy branche. Toupatou ki branche Okap, Jeremi, Tigwav, Grangwav, m salye yo. Ti sè m Radyo Mega, Mega Fan. Bon jan m vin la maten an, e ou konnen, akoz de Radyo Mega, nou gen anpil ekout epi moun renmen nou tou. Menm jan moun, san moun renmen w, mwen m ka gon 5 renmen m tou. Chak moun gen moun pa w. Mwen gen nan optik sa a, e Jeremi, nou pral jwe Jeremi, nou pral pote plezi pou moun Jeremi. Non sèlman y ap tande sou Radyo Mega, n ap ba yo plezi nan radyo a fè yo ri, yo apresye nou. Nou pral rejwe nou yo pou yo rekonèt nou tou. Pase moun Jeremi pa ka peye machin pou yo vin Pòtoprens, vin rekonèt nou. Nou konnen yo epi yo rekonèt nou. Enben nou pral rejwe nou yo samdi. Samdi ka 25 ki se lavèy fèt dèmè a. Enben nou pral nan Alyans Fransèz Jeremi an, nou pral jwe teyat pou moun yo. Nou pral jwe yon pyès ki rele Bwavo Manman. Bwavo Manman an se yon bèl pyès teyat ki rale istwa manman, ki voye timoun lekòl, tou sa. Oke? Donk se pou samdi k ap 25 me nan Alyans Fransèz Jeremi an. Moun yo p ap peze anpil kòb pou yo vin nan pwogram nan. Y ap bezwen 200 goud sèlman. 200 goud, plas yo limite. An nou ka pran 400 moun, enben fò m di w biyè kat yo ap vann. 200 goud la se sou a se kat la ou bonè a. Men si w desann nan baryè ou vin pran kat la, ou ka peye 50 dola. Moun Jeremi e menm ti sè ou Granma epi nap vin avèk yon DJ yo rele DJ Clad ki pral pote plezi a pou moun yo nan alyans fransèz Jeremi an samdi 25 enben se DJ Wanderson kap vann kat yo si moun yo bezwen kat enben ale kote DJ Wanderson retire kat an nou pou nou vin griyen dan nou vin pran plezi nou avèk ti sè ou Granma emisyon Megafon. Nou nan moman kote moun bezwen sa menm moun bezwen detant twòp movèz nouvèl ensekirite.
Wap manti tou.
dwòl men prezidan sot pale la bagay yo pa rasiran ditou ou konprann bagay yo pa rasiran se pa nenpòt komen dè mòtèl ki pale mezanmi bagay sa pa egziste kesyon de kominikasyon pou prezidan pam nan sa m bay legen e son bagay nèg isi pa kwè ladanl moun nan gon enstitisyon ou dil kominikasyon l mande w kisa li ka di tout bagay li ka fè tout bagay epi bagay yo ap fini antouka ti se yon rezime pou nou w ap òganize aktivite teyat epi lòt.

Dije Anderson, yo konn Dije Anderson, ki nan radyo Òbit Jeremi, epi spòt la boule sou radyo Òbit tou, y ap tande e nimewo telefòn yo pou yo rele ladan l lan, ok? Se Dije Anderson k ap vann kat yo, pase retire kat la w, si w kite se samdi a w achte kat la, w ap peye pi chè. Achte kat la depi kounye a la a, jiska samdi maten, si w kite jou pwogram nan, ou bannan. Gen moun, gen moun kèk k ap mande la a, si yo pa rive metrize, tande, nèt sa m di yo, youn ap di lòt apre. Ou pa gon nimewo telefòn tou? Trè byen, Mesye Gaal.
Nou gon nimewo telefòn, si moun bezwen, pa egzanp moun Jeremi, moun Okay, ou bezwen pran sport la pran pran flyers yo pou distribye pou nou envite zanmi epi tou mesye kal nou gen pil ti video nou fè nou fè moun ri avè yo nou gen pil video nou gen yon video kote ti sèwon fè yon majik pou fanm nou gen video kote ti sèwon ap ap bale kay nou gen pil ti video si moun yo bezwen sa ti sèwon ougan tou ti sèwon ougan wi ougan nan film yo si moun yo bezwen nou ti sèwon yo bezwen distribye yo pou nou bezwen mande nou plis enfòmasyon de pwogram nan yap rele nou mesye kal oubyen yon whatsapp 31 86 61 51 31 86. 61 51 se nimewo mwen menm ti sè on sou bezwen vin jwe pou ou bezwen tou e pale de pwogram nan pou nou ou bezwen spot la flyers la pou dispeye pou nan okay jeremi enben se 31 86 61 51 se nimewo sa wap kapab rele mezanmi moun yo pa rele mwen non pa rele m non se ekri pou nou ekri se nan nimewo sa wap ka rele nou enben nap fini kilè pwogram nan ye ankò 25 me jeremi lap on samdi samdi epi dimanch 26 me e se nan okay nap ye ok mèsi mesye kal m te kontan patisipe nan emisyon an.

Anpil Siseron ki kenbe popilasyon an nan yon fason pou l chase strès e tou lè aprè midi n konn tande li ankouraje l souple rele l nan nimewo sa e m panse se youn nan mwayen k ap pèmèt ke li egziste epi pou l kontinye kreye pou nou lè w al nan ti seron tou k ap fè jan daktivite sa yo notamman nan jeremi e okay li pèmèt tou ke w pa al depanse yon kòb ka doktè sa w di ti seron ehe li pèmèt ke tansyon w pa ni monte ni bese men l rete douz pa uit enben ankouraje l li menm tou l ap fè tout efò posib e imajinab en pou ke li pote. kontan pou ou enben lè pa egzanp yon prezidan Gon bonm pral lage la wi. Lè yon prezidan pa egzanp map ranje kòm map mete m alabri M vle lage bonm nan wi. Lè yon prezidan pa egzanp e sa m di w map mete m alabri gen ekip kominikasyon l yo la pou tande èske gen sa mezanmi nan palè kiyès kap fè travay sa paske nou tout pral di m lè m jwenn nou nan tèl tèl bagay se prezidan k pa tande enben nou menm tou si n se moun bay demisyon nou poukisa n pa demisyone an kaskad nan chak pòs de responsabilite epi moun ki bòs patwon an pa bon pou anyen kòmsi nou rete nap fè ti kòb nou sòdi madanm nan di a rete la non mari a di a cheri pito rete pou okipe misye pou okipe madam nap degaje nou men gade wont tou nan yon karyè konsa si se konsa lap ye epi Evens yon prezidan dwe ap tande sa deyò a di atravè sa moun kap tande pou vin di ou pou korije men lè w parèt se ou dan lekspektativ ou tankou yon kwidam ou konprann epi wap anonse tou san mezanmi san jèn men sitiyasyon Mon prezidan pran plezi a tou bout jan a esplike la reyalite dè fè alòske le prezidan m pa vle aprann ni ta dwe jan Rosemila sot aprann nou l la prezidan Pou kan rapèl, de twa wi evè. Rosemila pa aprann prezidan anyen. Mèt lage bonm nan. Oh mwen manje kòm deja wi. Nan tout studio radyo mega l fè 10 è 38. Ah non map map nan nan pral pran yo talè. Sim manti on moun kap tande ke w nan phtk ke w nan opozisyon Sa son lè korèk.
Nouyòk m salye w.
Kèlkeswa kote w branche a, non pa m se Evens Nelson, di koze kremòl pou pi fasil. Nou pral.
Gasonn di.
Nou pa vle pale an menm tan. Nèg wa la a vle met kouto anba kou mwen. M salye w. Nan non Jean Wil. Wi, non, èske Jean Wil vre? Wi, msye se onorab. Ou tout sa. Bon, m ap lage nouvèl la. Si prezidan Jovenel Moïse, daprè sa l di, se palmantè k bloke l.
Non, li pa di se palmantè k bloke l. Yo pa vle vote. Pa bliye, prezidan an ap fè yon jwèt ki. Prezidan li c'est une mauvaise plaisanterie pou mwen. Si nan faz nou rive la, jiyè a la, daprè konfrè e an patikilye Guerrier Henri k te bay presizyon, jiyè sa ap fè 24 mwa e daprè sa n aprann tou, si 3 jiyè sa, 3 jiyè 2017 ou te di l, 3 jiyè sa ap fè 2 zan, mezanmi, sa fè 24 mwa wi, 2 fwa 12 prezidan, ebyen 4 fwa 6 wi, 24. Kouran 24 sou 24. E ou di ou tèlman di l chak tan w di l yo pa kwè ou kanpe dèyè l. Èske te gen palmantè la pou l ap. Prezidan an di l e l siye dèyè l. Kounye a pou 150 million dola ajenou tou prezidan kot kob FMI an nou leve oubyen n toujou atè.
Nap vin sou FMI ankò al. Banm lage bonm nan. Enben ann fè vit Evens paske bonm nan paka pran tan poul ret anlè a lap pandye. Si w vle fè suk ou fè tansyon, sa m ap di a m ap di l kanmenm. Radio Mega.
Si prezidan Jovenel Moise nan pwogram kouran 24 sou 24 li gen ti minorite zuit nan palman an pwogram nan pase paske w pa ka gon majorite konsa pou palman an bloke pwogram kouran. Radio Mega. Si prezidan Jovenel Moise te gen 4 senatè w

Oubyen nan yon peyi. E sa l ye paske se laten ki sinifi literalman Personne n'etant pas la bienvenue dans un pays. Png, Enh, png, ou gen dwa rete kounye a w di zòt nan je sosyete a kòmanse parèt tankou yon png ou k ap di zòt tèlman l pale l pa respekte yo li pa rete sou verite. Enh, finalman. an douvan pòt tounen dèyè kay pa gen respè son pnh pèson non dezirab on moun yo pa vle on dezagreman on move je on move je menm jan ak sistèm nan ki li menm le système wi m pap fè alizyon ak lòt ki transfòme an on veritab rejè paske sosyete a bouke ak li on sistèm depi lontan ki pa bay rezilta ak ansanb de moun sa yo 38 98 75 75 305 6 77 05 25 de lign sa yo pran san. diskou an yn minut par entèvansyon nou tande diskou a mwen menm tandel yè swa premye moun li pa etone a se mwen kisa w ap di ou kab kòmante oubyen si w pa prezidan repiblik dayiti a oubyen si w pa majistra arkaye a fè sentèz pa w fè dediksyon pa w 75 bonjou kòman w ye. Bonjou Vega kòman nou ye. Anfòm nap kenbe kibò w ye. Mwen map rele w Sam depi Sam map rele w Jeff mwen konnen se nou menm medya ki pòt pawòl pèp la nou pa gen dwa de lòm nan peyi sa.

Radyo Baka Bann li k vin kouvri repòtaj kisa sou kisa? Bon, wetire oditè a mwen. Pou vin kouvri repòtaj sou kisa radyo a pa ta kab tankou yon ou pa konprann bloup bloup jan n ap wè jan leta ap galope la? Si leta ap galope, radyo k respekte tèt yo tankou mega vwa Booster li menm yon emisyon k fè non l ki chita sou lobjektivite enjewil e ladisiplin. Si w ap envite n w ap envite tande ban m tou di l ki avan ban m klè m p ap kouri pran oditè non si yo la y ap fè yon ti tann si yo pa gen kat l ap fèmen tande. Si wap envite banm tou di nou Booster pa bezwen envitasyon gen yon sal nouvèl nan mega wap voye yon nòt radyo pata kap vin kouri yon dosye mon frère ou konprann menm si nan apresyew wap envite radyo mega Enben non misye diw e ki ki plis enpòtan e sak fèm tou kenbe la wi li pa ou anyen ki baze sou 18 me yon kongrè ki te fèt antre esklav yo yon espas kote lòt jou gade la leson mesye chita poun aprann m pale de grann gitonn baz li se te la manman adoptif Dessalines m pale de Catherine Flon men ki mele yo pap li yo pap bagay.

devan e bon monchè nèg sa yo pa gen karaktè Ann ale ann ale pa gen pwoblèm mèsi anpil e Leogane mèsi anpil Leogane men bagay yo konplike douvan pòt tounen dèyè kay. E fyèf e fyèf senatè Dumont. Eeh fyèf Patrice Dumont men senatè de de la eeh depite du pèp senatè de la repiblik senatè a vin pa gen limit 75 bonjou kòman w ye kibò w ye. Bonjou mesye Carl wi wi sou site tigwav. Tigwav site fosnèf sou louk ebyen di nou non sa diskou a enspire w men pa gen diskou. ou pawòl ou tap tande yo. Mwen m pa pral chita ap deblatere ni alonje lis dè kon. Sa se pa diskou pawòl ou tap tande yo. Ann ale. Monchè, e sis kreyòl m tande prezidan an tap chante? M pa t tap di anyen. Sa sis kreyòl la di? Non, sis kreyòl. Sis kreyòl. Pran mwen jan ou wè m la. Pran mwen jan ou wè m la. San fòs e san soutyen. Wi. Jan w pale a prezidan pa t gen soutyen sou li? Non sè l pa t gen anyen ditou, ditou, ditou, ditou. L te ni nèt.
Bon men ni. Msye pran nan gaz evens. Son egare, son egare k tap pale a. Mèsi anpil egare. Nèg isi konn sa yap regle. Yo konn tout sa pou yo fè. Pou yo rete, pou yo pwoteje zanmi, fanmi, epi pou nèg toujou fè lajan. Antouka, President la Repiblik la pale, m pa ka di diskou mwen menm, mwen m konn sa k rele diskou. E nan sa l t ap di yo, sa n retni, ki sa k pou peyi a nan okazyon 18 me? Se, Si Desalin tonbe leve, si Desalin mande kote sa l te fè kite yo? Bagay yo konplike wi. 75, daprè sa Guy di nou. Bonjou 75! Bonjou Mesye Carl, kòman w ye? Ebyen, n anfòm, e ou menm? Kòman w. Koman w ye e ki kote w ye? Mesye Kay, n ap gad anwo, n ap gad anba. N ap pran oubyen nou p ap pran? Mesye Kay, m ap di yon bagay ki trè senp. Gen anpil moun k ap rele de diskou prezidan an, yo di li pa t gen fondè, li pa t gen fondè. E m ap di w byen diskou prezidan an te gen yon fondè pou yon seri kantite de nèg wi, paske lè prezidan ap pale, li di konsa li menm avèk si moun yo pa mete tèt ansanm, e bandi yo pa, pa, pa, pa, li pa, li menm li pa fè bandi yo bese lèzam, paske se sa ke prezidan an te vle di, paske li rekonèt se menm pouvwa l la ki mete zam nan men bandi yo, ou wè se pou bandi yo ke. Fèy pale. E nap di prezidan Jovenel ap di ak tout moun kap tande radyo mega nan moman la. Afè moun chita rete lakay ou ap tann ap di wi jezi kenbe la peyi ap bon a chita mache nan jèn mache priye a. Nou di tout moun se pran de pon a men. Paske kounya nou rive nan yon moman kote ou gen Jovenel Moise kote ou gen nonm nan rele Jovlèd lè w gade se yon makak kounya la li menm kap mande plis nan figi moun.
Non pa lagel konsa pa lagel konsa. Non non non nan espas sa ou konnenl nou gen respè pou moun epi pawòl yo. Leo non pap nou pap joure nin pap fè vyolans 75 bonjour si gon moun nan diaspora a tande gin kòm 305 la bay problèm diaspora a ayisyen ka aletranje yo kab rele nan 46 05 26 26 pa lokal si son lokal map mete w an ond wap dim ou isi ew konnen map oblije voye w ale 46 05 26 26 pou moun ki nan diaspora a fò nou fasilite yo patisipe 75 bonjour kòman w ye kibò ap tande booster a la ok nou pap kanpe gin nap voye l ale. 38 98 75 75 Depi w pa pare, ou pap tande, ou pa bezwen rele n pa gen anpil tan 10 heures 50 minutes Premyè sòti booster a pou semèn nan Ou tande l Prezidan an pale E sa yo rele pale a wi Ou pa ka di diskou Son speech non monchè Sa vre Mesye Nou nan bafon an Youn di lòt Ayiti nan bafon an E sanble popilasyon an dakò pou l ret nan bafon an 18 me 2019 216 an On pakèt frè n ak sè sa n te goumen nan kondisyon n konnen, dote peyi a d on drapo pou n te kapab ba l endepandans. Mesye, li t ap elegan wi! Si prezidan peyi m, m p ap pale de Jovenel Moïse, m ta gen yon prezidan peyi m te konn tande tou, ki pale, k fè istorik drapo a, ki pale de mizè zansèt nou yo. Epi, sa yo konn fè, Aristide konn fè l avèk anpil takt e elegans, li kòlte l epi l fè yon analoji daspè ant peryòd 1803 a ak jodi a, menmsi l konn parèt on moun k ap chèche pèsonifye l atravè pwès ki te fèt la. Men avèk. entelijans o mwen Bondye pou nou chita non woy woy alò nan menm sa tou pou nap pale de mizè sesi bon boko son moun prezidan gen tout bagay sa yo enben pff ala koze pnh wi wi 75 bonjou kòman w ye.